M pral pale nou de yon sitwayen ki te anvi al bay Neymar levanjil anndan lakay li. M pral pale nou tou de anpil revelasyon ke m fè, ke anpil moun fè anndan ekip Real la aprè match Real yè a e n ap fini avèk antrenè e ke nou panse ki ka ranplase Real si Zidane tout bon ta kite. Men avan nou antre nan tout detay sa yo m ap. Envite w abone ak chèn nan, like videyo yo, si w pa konn kòman pou w fè l, klike sou ti bouton abone a, epi pa ezite klike sou ti klòch la pou w ka jwenn tout enfòmasyon yo lè Koze Foutbòl lage yon videyo. M ap pwofite di tout moun ki abone avè m, tout moun ki gade videyo a san yo pa abone, mèsi, mèsi, mèsi anpil! Epi, lè nou fin pran ti nouvèl foutbòl la, travèse sou Unison nou, al pran nouvèl politik la. Kèlkemàn antrenè Barcelone nan, li ka al fè wout li. Barcelone, nou konnen deja, pa nan Chanpyon Liga ankò aprè defèt li fè yè a fas a Celta Vigo. Anpil moun desu de prestasyon Barcelone ane a. Nou konnen ase souvan lè yon ekip ap mal mache se antrenè a ki pote tout chay la. E se pa yon sekrè li ye pou pèsòn ke Barcelone te vle met Ronald Koeman atè depi byen lontan. Men, viktwa Barcelone nan koup di Rwa a avèk kèk bon rezilta Barcelone te konn fè sòti mwad fevriye rive mwad avril te bay Ronald Koeman yon lòt chans pou l te ret nan ekip la toujou. Men, sè dènye jou, tandans lan pa menm ankò. E, nou konnen l, se konsa sa ye nan tout gwo ekip. Depi sa ap mal mache, yo pa gen pwoblèm pou yo lage w atè menm kote a. Eben, nan moman an, gen 99 pousan chans pou antrenè Barcelone lan atè. M ap raple nou ke nan dènye jou sa yo, Barcelone nan 5 dènye match yo, li fè yon sèl viktwa. E nan Lig dè Chanpyon, Barcelone pa satisfè pèsòn. E anfen, yè, Barcelone kite chans pou l te chanpyon Liga pase. Menm si sa pa t depann sèlman de li, li te depann osi de Atlético Madrid. Eben zanmi m yo, tout sa yo fè Laporta desi e anvi ranplase Ronald Koeman. Nan ka sa, Laporta ta byen renmen jwenn kiyès k ap ranplase Koeman. Dirijan Barça yo yo pa vle fè menm erè yo te fè an Janvye 2020 an, lè yo te chwazi prese prese Ernesto Valverde nan plas Kike Setyen. Sou sijè sa a, Laporta ta byen renmen Xavi vin pran tèt ekip la. Men, elas, Xavi gentan angaje l avèk yon ekip o Katar ki rele Al Sadd. E, daprè sa pwòch Xavi fè konnen, misye pa twò prese pou l vin dirije ekip Barcelone nan. N ap toujou rete nan lakou Barcelone, kote yè ekip feminin nan li chanpyon Lig dè Chanpyon ki rezève pou medam yo. Sa Messi pa t ka fè avèk ekip Barcelone nan, eben medam yo fè avèk ekip feminin nan. Wi, yè medam yo sakre chanpyon sou Chelsea ke yo bat 4 zero e yo ranpòte premyè Lig dè Chanpyon yo. N ap travèse nan dosye Neymar la. Yè nou konnen ke psg kraze Reims 4 zero. Neymar, Mbappé, Marquinhos, Moise Kean yo chak make yon gòl. Men sa ke nou pa konnen se ke gen yon nèg ki te rantre anndan pwopriyete anndan lakou kay Neymar avan Match la nan maten. Map pwofite di nou ke se pa premye fwa sa rive jwè psg yo. Sa te rive Marquinhos ak Di Maria nan mwad mas ki sot pase la pandan yo tap jwe yon match fas ak Nantes. E vòlè te antre kay 2 mesye sa yo. Di Maria te menm oblije kite match sa pou l al jwenn madanm li avèk pitit fi l yo ki te pè. Brèf, ka pa Neymar la li menm li diferan. Nèg ki te antre kay Neymar la, di konsa se levanjil li ta pral bay jwè a. Men, avan misye bay jwè a levanjil la, sekirite Neymar yo te gentan kenbe misye e remèt misye bay lapolis. Lè lapolis rive, yo jwenn nan valiz misye yon pil bib. Depi lè sa, yo mete sitwayen sa nan yon sant sikatrik pou yo bay misye tout swen ke li merite. Paske daprè polisye sa yo, daprè enspektè yo, misye gon ti pwoblèm nan tèt. Antouka, nou ka remake ke sa pat twouble jwè a nan match psg fas a Reims lan. Kit ou fanatik Real Madrid, kit ou fanatik Atletico Madrid, ou pat fouti pa pè. Pè paske ou pat vle Atletico Madrid fè gòl, ou pat vle Atletico Madrid bat pou Real pèdi, paske si Real te pèdi l te ka di Liga a adye. Ou pat vle tou pou Real Madrid bat pou Atletico lem li ta pèdi pou Real li menm li ta prèske chanpyon. A la fen tou 2 bat. Men aprè match Real la gen plizyè revelasyon ki fèt. Miguel Gutierrez yè pandan match sa. Premye revelasyon an se Miguel Gutierrez. Yè pandan match la, nimewo 35 Real la, ti jèn jwè 19 an ke nap gade sou ekran la pwouve ke li se yon lateral ke Real ka konte sou li sezon kap vini an. Swa kòm lateral kap fè pati de 11 nèg kap kòmanse yo, swa yon lateral kap ret sou ban. Yè, ti jwè sa pwouve ke teknikman misye bon. Nou te ka wè sa nan plasman misye, nan kalite sant li yo, nan jwèt misye. Yè sèlman, misye touche 111 balon. Kidonk, Real pa bezwen al chèche yon lòt lateral goch lè Marcelo fin ale. Sa fè yon 20 milyon a 40 milyon dewo ke Real ka ekonomize, ki ka pèmèt li swa achte lòt jwè pou ete k ap vini an, swa ranfòse kòb li pou l achte Mbappé. Dezyèm revelasyon an se pou tout fanatik ki anti Real yo, tout fanatik ki pa vle wè ki Dezyèm revelasyon an se pou tout fanatik anti Real yo, se pou tout fanatik Barça yo, Pou tout fanatik ki pa vle wè Real. Ase souvan nou di ke se abit kap favorize Real, se abit kap pèmèt Real bat etc. Yè nan match la nou te gen okazyon poun wè yon lòt fwa ankò ke se pa vre. Aprè sant Odriozola ki jwe yon bon match e ki fè anpil pwogrè tou. Mwen menm pèsonèlman m panse te gen penal. Paske boul la. Jwe nan men jwè Atletik la, ki se John Mosiyogun si m pa twonpe m. Tandiske, nan dènye match Real te jwe avèk Seville la, lè boul la te touche men Militao a, abit la san ezite, misye te sifle penal. M pa gen pwoblèm. Te gen penal wi m dakò te gen penal men si te gen penal nan ka pa Militao a te sipoze gen penal yè tou aprè lè boul la te fin frape nan men John Morcillo a antouka ke w fanatik Barcelone ke w pa fanatik Barcelone mwen menm mwen se yon fanatik Barcelone mwen di se pa premye fwa jan de aksyon sa ap rive Real sa te rive Real nan match Seville la dènyèman sa rive Real tou nan match Valence eksetera. Yon lòt ti moman aprè, defansè Atlético Bilbao a, Alvarez, si m raple m byen, frape Benzema nan sifas la. Abit la pa di way! Tandiske, tandiske mwen menm pèsonèlman toujou m panse te ka gen penal. N a kite an kòmantè kisa nou panse de sa. Twazyèm revelasyon an se konsènan Fernandez Nacho. Pa bliye, Nacho pa fè pati de defansè ki konn kòmanse avèk Real yo. Ase souvan, misye toujou sou ban, ase souvan. Men yè, misye pwouve ke Real ka konte sou li. Misye te trè solid nan liy defans lan e se gras a misye tou grenn gòl Real la fèt. Yeah. Chans ou byen pa chans, se li menm ki fè grenn gòl la. Ke w vle l ke w pa vle l, se li ki fè grenn gòl la. Donk, si si Real ta rive chanpyon, yo mèt met misye pami moun ki fè Real rive kote l rive la nan sezon sa. Katriyèm revelasyon an se kisa? Se ke Real nan batay toujou. Nou konnen Real Madrid te dwe bat yè. Li fè l. sa ki pèmèt yo ret nan batay la toujou. Yon defèt Atlético Madrid te ka fè yo anpil byen, men jan nou te wè l, jan nou te konstate l, a la dènyè minit de je, Suarez pèmèt Atlético bat. Kounye a, dènye match 2 ekip sa yo trè enpòtan. Real pral jwe fas ak Villarreal, ki, aprè kèlke jou, pral jwe final Europa League la. M plis panse mesye Villareal yo pral bay match sa plis enpòtans ke match liga a. Donk Real gen anpil chans pou l ta bat. Sitou match la ap fèt kay Real. Yon lòt bò bagay yo ka pi konplike pou Atlético Madrid. Puiske Atlético Madrid pral jwe an deplasman donk kay Real Valladolid ki li menm pral goumen pou l pa desann nan dezyèm lig la. E pou m fini, senkèm revelasyon an, zanmi m yo, se fini. Zidane pa kè de Eden Hazard. Zidane pa bezwen Eden Hazard. Depi kèlke tan, nou konnen Eden Hazard pase yon vye moman nan ekip Real la. Eben, yè ankò, kochma misye poko fini. Yè Zidane jwe avèk Vinicius, Rodrygo, Benzema nan pwent atak la. Men, men. Zidane pa menm sonje si Eden Hazard egziste. Ankò yon lòt fwa, Zidane bouke. Zidane bouke avèk Eden Hazard donk Zidane di Eden Hazard fè pakèt ou, al fè wout ou. Kòm nou konnen l deja, Real ka chanje antrenè pou sezon k ap vini an. Gen anpil non antrenè k ap site nan moman an ki ta vin ranplase Zidane. Pami non sa yo, nou gen Massimiliano Allegri ki se ansyen antrenè Juventus ki fè 2 zan, 2 dènye ane sa l pa janm antre nan yon ekip foutbòl, bon nèg la te ka deside pran yon ti poz. Donk non misye ap site anndan staf pami dirijan Real yo. E daprè jounal Sky Sport, E Florentino Perez genlè trè enterese a misye pou misye ta vin pran tèt ekip Real Madrid la si tout fwa si tout fwa Zidane ta al fè wout li oubyen Real Madrid ta di misye mèsi bokou. Men si Massimiliano Allegri pa vin nan ekip Real la, Real anvi pran anvi fè siyen Raul ki son ansyen jwè Real kap antrene Castilla ki se ti ekip Real Madrid. la, ekip jèn yo. Real enterese tou pa Joachim Low ki se ansyen antrenè e seleksyon nasyonal almand de foutbòl la. Eben, resamman la tou, gon jounal nan peyi Lespay ki fè konnen ke Florentino Perez enterese tou ak Antonio Conte. ki gen kontra li menm ak Inter de Milan ki fon trè bèl sezon avèk Inter de Milan, kontra misye ap fini jiskan 2022. Men, akoz nan moman an Inter de Milan gen gwo pwoblèm kòb, sa ka rive Antonio Conte vire do bay Inter de Milan. N a di m sa nou panse, ki antrenè ki ka fè Real pi byen Epi nan mitan semèn nan oubyen nan fen semèn nan, m ap fè yon ti videyo pou mwen di nou kisa mwen panse, ki antrenè mwen panse ka fè Real plis byen. Bon zanmi m yo, m pral kite nou la. M espere ke ti videyo sa nou te renmen l. M espere ke n ap pataje videyo a avèk zanmi nou, fanmi nou, menaj nou, baz nou, eksetera.